Men sa n ap bezwen pou nou fè pate a, n ap bezwen ze bouyi, n ap bezwen pèsi, piman tout koulè yo si nou genyen, tomat, zonyon, hotdog, epi n ap bezwen aran, epi farin nan, nou k bè avèk mantèg. Epi nou konnen se magi sa m toujou sèvi. Ok guys, rete branche.

ten, epi piman yo, tout sa m te moutre nou okòmansman, epi m jis sote yo nan yon ti bè, epi se sa wi, si w manje piman ou ka mete yon ti kal piman pike, epi that's set, epi yon ti kal magi kon marin ladan w pa vle l sale, kounya nou pral al brase farin nan, men sa nap bezwen, nou bezwen yon bòl. A yon ti dlo nou met yon ti sèl gen moun ki mete ti kal magi m toujou fè sa tou met yon ti kal magi nan dlo a pou ka bal yon ti gou epi m achte yon ti farin tou piti m pat pran gwo farin non ti kal tou piti m te achte yon ti piti 2 liv yo epi m met yon ti bè yon ti mantèg pase m pa vle farin nan soti twò rèd men m pap fèl poul fen anpil non m just melanjel konsa. M met yon ti kal tou piti epi pou jiskaske m fin fonn bè a nan farin nan jis pou l ka fè l yon ti jan pi miyò pase lè w pa mete l li vin yon ti jan li yon ti jan twò rèd so ti bè a ap amelyore l avèk mantèg la tou piti ok farin nan prèske fin pare la guys Men farin nan nou ka wè kounya la nou pral prepare pate a pate kòde liye wi cheri gade m gen pou m fè pate anba fou pou nou lè sa nap wè diferans lan lè sa map met link video sa anba video m pral fè anba fou a pou m ka moutre nou diferans de farin yo wè jan farin sa rèd farin pou anba fou a houch nou pral wè. E pa manti map ban nou. Kounya an al fè pate a tande twòp pale anpil. Pa gen pale anpil la ok. M netwaye atè a m met yon ti farin pou l pa kole. Epi nou ka wè sa map fè a tou. Si w vle w ka woule l gen moun ki woule l gen moun ki pa woule l. So sa nou fè nou fin woule l nou mete fas la apresa nou mete ze pa bliye ze a. E sa ki fèl pa te kòde. Apre sa ou byen ou byen mase sou kote a poul ka byen kouvri paske sil pa byen kouvri lè wap fril humm bay yo ka soti nan lwil la paske ou pa vle sa fèt ok. Epi menm pran fouchèt m byen fèmen m fè ti dizay pam. Bel bagay sa n we oh yes. Sa se lwil la mete cho pa kite lwil la tro cho pou farin nan pa pra pra we lwil la la li bon sil te tro cho lem te metel li tap just fon gro boul so li sou medium li pa tro fret li pa tro cho epi nap kite li fri, epi men sak pate kode a wi timoun, byen fasil, yon ti resèt byen fasil si nou nan kouri, si nou gon grangou kap pike nou byen fasil nou fè sa la, so nap kitel fri poul vin pran bèl koulèl, e lè nap retirel make sure nou mete yon papye nan asyèt la pou ka pran lwil yo pou pate a pa bwè lwil men lè nou pral bezwen pou nou ka vire l pase n ap wè li kòmanse chanje koulè gade waaww men li pa te kòde l ye cheri sa e lòt yo m te fè m jis ap mete yon lòt ladan epi men pate a timoun bèl bagay m konnen m p ap janm fè nou desi de mwen e pou nou kontinye abòne Kòm renmen video m yo. Mèsi anpil a tout nouvo abòne m yo, ansyen abòne m yo, m renmen nou anpil e pa janm bliye chak madi map lage yon video pou nou chak madi m pa konnen pou lèm kòmanse vin pi wo si map vin fèl 2 fwa nan semèn nan but chak madi M pwomèt nou map lage yon video vle pa vle map lage yon video pou nou e tou nou ka eskize m wi e tou nou ka kòmante anba video yo pou nou dim ki video nou ta renmen m fè. Ok mes amours se te Oudline cuisine ki te avè w jodi a si nou te renmen sa m te pote pou nou pa bliye abòne pataje epi renmen video a I love you guys. Baby no go mind them just dey whine me so me say Jah oh.